nou. Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè wap gade video an mwen menm nan lè map prezantew video sa se lè bonswa ke li ye kòman nou ye eske nou anfòm pou mwen menm tout bagay byen avèk jezi. Nou konnen depi mwen prezante sou chanèl sa mwen pa vin pale de lòt bagay se de lanmou se sou sa ke mwen fokis sou chanèl sa donk anvan n ale pi lwen Mwen vini avèk yon bèl ti videyo pou nou, avèk yon bèl tit, tit sa li menm li diw bèl fanm, bo gason pa vle di ou gen lanmou ak renmen pou sa. Se de sa mwen pwal pale, andedan sijè sa mwen pwal trete plizyè deba ke m pre m swete nou pwan ti chèz ba nou pou nou kapab chita, prete m etansyon nou pou nou kapab tande Sa ke m pral di lan, ke kap vrèman pou ou menm ki konstwi fwaye, pou ou menm ki pwal konstwi, lap bon. Prete m chèz ba ou pou kapab tande. An pasan, mwen tou pwofite ap remèsye tout moun kap swiv videyo m yo anba chanèl sa, sensèman, mwen pa gen mo pou m di nou, se waw. Mwen remèsye nou. Mwen renmen nou. nan Jezi ke m pap janm sispann renmen nou paske nou se frè m, nou se sè m. Pa bliye toujou fè travay lan depi w te monte se ban mwen views abòne avè m pataje ban m kòmantè ban m like se tout sa m bezwen nan men nou pou m kapab avanse avèk chanèl sa. Mèsi a ou menm ki kòmanse fè l deja e mèsi a ou menm tou ki pwal fè l. Donk, an palan ke bèl fanm, bo gason pa vle di lanmou. Ou gen lanmou ak renmen pou sa, paske gen anpil moun lè y ap chwazi pou yo fonde yon relasyon, pou yo fè yon, konstwi yon lanmou, yo toujou chèche moun ki gen lajan, gade moun nan sou sou lafòm, gade lè y ap chwazi an, gade moun nan sou laparans, yo toujou ap chwazi moun ki gen, ki fè entèlektyèl, moun ki gen ran sosyal, se tout sa ke yo toujou ap chèche, se poutèt sa li la pafwa nou toujou echwe nan lanmou. Sa fè ke m pwal trete plizyè bagay pou nou nan sijè sa, m ap trete sijè sa pou nou. Ouvè atansyon nou pou nou kapab tande. Ok mes amours. Ou menm kap konstwi yon fwaye oubyen ki ki pwal konstwi yon fwaye oubyen ki gen panse konstwi oubyen ki poko nan relasyon jiska mentenan ki gen pou fè sa. Lè wap. Konstwi yon lanmou, lanmou se pa laj, se pa lajan, se pa bèl fanm, se pa bo gason ki konte. Lanmou pa gen anyen pou wè ni nan ni nan aj, ni nan bo gason, ni nan bèl fi, ni nan lajan, ni nan entèlektyèl. Lè w ap konstwi yon lanmou, Se pa gade sou etap sa yo. Depi se sou etap sa yo w ap gade, so w ap ni moun ki konstwi deja ni moun ki pral konstwi n ap toujou pran echèk, n ap toujou jwenn difikilte, n ap toujou jwenn pwoblèm nan lanmou. Paske lè w ap konstwi yon lanmou, se gade, chèche konnen, analize moun sa. ke ou pwal avèl la e paske si ou wè moun nan depi ou te kontre avèl epi ou tonbe koze avèl ou wè son bo gason ki prestij ki gen la de pale ki reprezantab ki entèlektyèl ou byen se yon fi ki gen prestij ki gen bèl fòm ki byen kanpe ki entèlektyèl epa bagay sa yo bagay sa yo pa gen anyen pou wè Avèk lanmou. Paske lanmou se moun ke ou renmen ou bay lanmou. Lanmou pa fèt pou nenpòt moun. Ou ka bouke gen entèlektyèl, ou ka bouke gen ran sosyal, ou se gran fanmi, ou son moun ki zizi, epi ou poko pretan, ou poko pare. Pou konstwi yon relasyon. Ou poko pare pou konstwi yon lanmou. Paske lanmou se pa lekòl ki baw lanmou. E pa aj ki fè w gen lanmou. Se pa lajan ki fè w gen lanmou. Se pa bo gason ki fè w gen lanmou. E pa bèl fi byen kanpe ki fè w gen lanmou. Se pa makiye, fè zong, fè tout bagay nan ou menm se pa sa ki rele lanmou. Lanmou se panse, se reflechi, konnen ki sa moun sa ka reprezante pou ou demen si Dye ve, lè ou nan difikilte, lè ou nan pwoblèm. Gade pou wè moun sa a si l kapab kanpe avè w nan tout sikonstans. Lè w ap konstwi yon fwaye se de sa ou dwe gade. Lè w pral remèt yon moun lanmou, remèt pa fasil a retire. Lè w ap renmen pou konstwi yon lanmou, pou konstwi yon relasyon, se pa se pou w pran yon moun ki nan stil ou, yon moun ki konpwann ou, Yon moun k ap la pou ou. Yon moun ki la pou fè tout bagay ki enposib tounen posib pou ou. Yon moun ki la pou tande ou nan lanmò, nan maladi, nan soufwans, nan tout sa ke w ap antrepwan nan moman difikilte yo, ou dwe renmen avèk yon moun. Ki gen kè nan men. Yon moun ki sansib. Yon moun ki avwe. Yon moun ki gen desizyon. Yon moun ki gen devouman. Yon moun ki respekte wi ak non. Epa pou ti pwan ou moun nan paske ou wè moun nan li prestij li prezante li valab epi si se ou wè deyò moun nan so ou pa konnen andedan l sa ki deyò moun nan avè sak anndan l se 2 bagay diferan esa fè ke nou toujou ni mwen menm ni ou ni lòt nou toujou ap pwan nap pwan srap nap pwan payèt. nan lanmou, n ap soufri pou lanmou. Paske lè n ap konstwi yon relasyon, nou pa chèche yon moun ki nan may nou. Nou pa chèche yon moun ki vrèman. Gason an li pa chèche yon moun ki fè stil ak zokòt li a, lè l kole l ap di wi se zokòt li. Menm si w tande fi se zokòt gason, tout gason se gason, men tout gason pa menm otè, tout gason pa, tout fi pa menm. Ou dwe chwazi yon moun ki nan. Nouvo gason lew kole avè zokot wap ou di wi sa se zokot mwen an se pam nan sa ou menm fi an tou lè wap konstwi yon relasyon pou fè yon pou konstwi yon lanmou ou dwe chèche yon moun ke zo zo paw la Lè yo pwan l yo kole yap di wi se nan moun sa yo te pwan zo sa yo te konstwi paske retab tabli yon relasyon tabli yon lanmou li fasil men lè w vin ladan l li pa fasil osi konsa pou detwi se yonn nan rezon lè nap konstwi yon lanmou e pa pa gade jan de bagay sa yo ou dwe konpwann moun nan moun nan konpwann ou ou dwe avwe a moun nan Moun nan a vre ansanm avèk ou, moun nan la pou ou epi lap kapab ede w, lap kapab fè yon goud tounen 2 goud pou ou. Lap ede w jere yon fanm de reskonsablite, se konsa w dwe pran yon fanm ni yon gason. Wi lè wap konstwi yon lanmou se yon moun ki fè kèw kontan kap fèw souri ki toujou la pou ou se yon moun ki gen lanmou ou dwe pran yon moun ki toujou la pou ou yon moun kap mete souri nan lèv ou maten midi le swa yon moun kap etire sesrès pou ou. Yon moun k ap fè w bliye pwoblèm, yon moun k ap fè w bliye stil de moun ou te ye lontan, se yon jan de moun konsa ou dwe chwazi pou w konstwi yon relasyon. Yon moun k ap fè k ap fè w souri, k ap met animasyon pou ou nan nenpòt sans, menm si bagay yo te parèt nwa, yo te parèt terib, menm si te gen difikilte, menm si te gen lanmò, maladi, moun sa toujou Atraktiv, moun sa toujou Gen fanm nan fanm li, nèg sa toujou gen gason nan gason l pou l mete lajwa nan kè w, pou l fè w souri. Yon moun ki toujou la pou ou, pou w esplike l pwoblèm ou, ki p ap mete w nan lari, yon moun ki pa la pou blofe w, yon moun ki pa la Pou genyen 77 moun sou ou yon moun ki ou pa dwe chwazi yon moun ki la se sèl abiye fè stil fè makak fè bo jènjan fè bèl fi epi anyen ankò kisa ou jwenn nan relasyon konsa se yon moun kap rapòte viw ere se yon moun kap fè w reyalize rèv ou yo paske gen pafwa konn gen rèv ou Epi w vin pran yon moun ki san rèv, ki san destinasyon, li pa gen yon destine vrèman li vle antre ladan li. Epi w vin pran yon moun konsa. Ou panse moun sa ap fè w ere? Ou panse moun sa ap fè ou souri? Ou panse moun konsa ap fè kè w kontan? Ou panse moun sa ap fè w jwi bonè w? Moun sa ap fè w tounen ti granmoun anvan lè. Si ane a pote 365 jou, li pa la pou fè w souri menm yon jou nan 365, 366 jou sa. Apre sa, ou se yon moun konsa, nou dwe konstwi yon relasyon ansanm avè l. Mèzamou, lè n ap konstwi yon relasyon, n ap konstwi yon lanmou. Panse. Byen plase tèt nou sou epòl nou pou nou konnen tip de moun nan se pa konsa, bagay yo pa fèt konsa, pa twò prese nan tout sa wap fè, rete tann. Se tout sa m te gen pou te di nou nan jodi an. Mèsi ak tout moun ki tap sipòte m, ki tap tande m, ke m te. Bizou pou nou, nou chè pou mwen anpil, nou se frè m, nou se sè m nan Jezi. Ke Bondye beni nou, ke Bondye gade nou, ke Bondye pwoteje nou. Mwen renmen nou, se sal ye deja, abòne, pataje, banm views, banm like, banm kòmantè, bizou pou nou. Se tout sa m te gen pou m te di nou jodi an. Mèsi ak tout moun ki tap nou. Nap wè nan yon lòt videyo ankò, pa bliye.